Men m twouve se tris pou pèp ayisyen an tonbe nan yon nivo konsa. M twouve se tris pa gen de jounalis, de animatè ki ka pale pou lajenès. Men, Bon malerezman ou erezman m pa janm pran tanm pou map gade e cho mesye yo ap fè sou entènèt la map felisite yo men m pa janm ko pran yon 10 minit pou m chita map gade paske m toujou okipe oswa gen bagay ki pi enpòtan ke map fè e men kòm ou konprann m leve maten an wè tout moun nèt o mezanmi yap felisite Gracia Delva ki fè 52 mil moun 52 mil vyou an nou pran yon ti poz. Guys, se la jenès ayisyèn nan rive. Mesye se la jounalis yo tonbe. Jounen jodi a yon nèg tankou Jay-Z, yo ka kanpe yo di Jay-Z milyadè nan rap. Jay-Z gen sesi li gen sela. Yon nèg tankou P. Diddy, yo ka di men ki mak li genyen. Yon nèg tankou, yon moun tankou Nicki Menaj. Yon nèg tankou 50 cent yo ka di sal gen guys. M pa janm kwè moun sa ap batay pou view. Kounya lòt la kanpe oh oh gras a delva kale roody rood boy. Mezanmi guys nou nan yon peyi pòv, nou nan yon peyi sal. Jenès la pa bezwen view. Jenès la gen anpil nan view yo nan achte yo. Jenès la bezwen moun ki kanpe pou di hey men kòman m ka fè pou m reyisi. Rest in peace yon lejand tankou yon nèg tankou Soupa Deno m sonje lèm te tou piti nan Dèlma 33 Soupa Deno fè yon mizik ki di Nwèl lan wèl ou tout moun nèt menm mwen menm m konn ap mache ap souke tèt mwen menm mwen menm m konn ap met yon salopèt tankou yon Soupa Deno Soupa Deno te yon modèl pou mwen jounen jodi yon nèg m tap gade m te anvi fè mizik akoz de Soupa Deno Avanyè Tris nouvèl, y aprann Soupade No tou non Junky, se moun nan lari an k bat li tiye l, ki egzanp nèg k ap fè mizik ka kanpe pou ap banm pou pitit fi m jounen jodi an ta kanpe ta di papi antank yon ayisyèn, pitit gason m ta di antank ayisyen, jounen jodi an m vle fè la mizik. Konbyen moun ki ka kanpe ki di nou reyisi a la mizik? Konbyen animatè ki ka kanpe ki ka di nou se gras a la mizik jounen jodi a moun men non an bann moun kap kouri dèyè like an bann moun kap kouri dèyè view moun sa yo yo pran tèt jenès lan yo vire l e m pral di w bagay ki senp gon video map gentan m fè ou pè ameriken an li leve l pa gon goud lap cho manni. Li leve l pa gen machin l ap lwe machin l ap cho machin ou konn poukisa l ap cho machin pou l ka genyen l 1 an 2 zan 3 zan plita ayisyen an pase tout vi l ap fè djòlè tout vi l ap montre ap lwe machin e l pa janm genyen guys li lè li tan pou n pran konsyans pou n konprann ke hey animatè sa w t ap pale de oh oh gracia delva kraze lit la gracia delva son atis Se afè pam zanmim men pa kounya non lè map di zanmim se nèg m te depi nan bò dèspasi epòk 2006 2007 dayè nou toujou pale se yon nèg se yon gwo modèl Gracia Delvaye se yon nèg yo depòte pandan yo depòtel la li tap kanpe li pa kanpe Gracia Delvaye se yon modèl de reyisit paske li pa kanpe lal depite m pa bezwen konn sal te fè li pa kanpe lal senatè m pa bezwen konn sal te fè li pa kanpe stil rete yon lejand nan mizik la. Se pou Sweet Micky, Sweet Micky annik fon kout pyon. Boo! Epi li tou prezidan, men Gracia Delva, li depite. Gracia Delva son nèg ki te sipoze etènèl kite Miami. Li fè mizik, yo pale l mal, yo akize l, jounen jodi an li senatè. E jounen jodi an, li son lejand ke ou vle ou pa. Misye te ken konprann ke M pa gen anyen ak Grace Adela okontrè ke Grace Adela se yon nèg, m toujou di sa, yon nèg ou ka konn chante tou, yon nèg ou ka mizisyen tou, yon nèg ou ka atis tou, men Grace Adela chanje yon jenerasyon. Tout jèn ti gason k ap chante la di yo yes aya aya. E gen yon jan pi fò nèg la wè k ap eseye fè konpetisyon avèk Gracia, yo tout se fanatik yo te ye e yo stil ap imite l. Gracia Delva vin avèk ti pantalon sere, Gracia Delva vin yon stil bagay se pa ti style, Gracia Delva se yon atis de, si nap pran yon atis ayisyen ki vivan la, si nap pran 2, yonn nan pi bon yo, nou paka pa pran Gracia Delva. Men guys, I'm sorry pou nèg kap kouri dèyè like yo, men kisa jenès la ka aprann aprè yon live Gracia Delva fin fè, li fè 52 mil moun? Jounen jodi la gen anpil moun ki Etazini san papye, jounen jodi gen anpil moun ki Kanada san papye, Eske sa itil yo nan kisa? M konnen Gracia Delva pa pral fè bagay la pou kòmsi pou kachap pou zèl men lèm imajine jounen jodi an yè swa m leve yè m fè tout jounen an m pa manje m grangou m pa gon dola kounye a m fin gade Gracia Delva yes aya e m fin gade xy kap fè yon live yes aya tèt kisa l itil nou guys Gen lè li tan e pa pou di pou pale met la. Mwen m tap toujou konseye yon moun ki san papye etazini pou al tande max lè lap pale poul di w men kisa yon azil ye men kisa w ka fè pou ou menm ki pa gen papye m ta toujou al eseye tande yon lòt moun kap di hey men kòman w ka fè yon ti biznis pou reyisi m ka toujou m tande bòzònn kap di hey si yo fèl nou ka fèl paske l di w lavi an son bifè. Men mizik lan bon tou. Men lè w fin tande, w wè tout jounalis sa yo. Men m ap ba w verite, fò gen yon lòt moun ki ba yon lòt son klòch menm jan James Pierre toujou di, nou tout pa ka fè menm bagay la guys. Li lè ki tan pou n kale je nou. Sa n ap fè a la, jan w di ankò la e kaka k ap fèt. Aprè 52 mil vyou a, ki sa sa itil la nasyon an? Eske y ap eseye fatra an Ayiti? Oh, li chanje, li chanje, li nan ki sa guys? Ouvri zye nou an 2020 sa nou sil pa gen kouran nou pa kouri dè kouran nou pa kouri dè bay poun manje nap kouri dè like kouri dè views non pam se jòm jè Evens Boss Vens rete pozitif ale Jezi pi fò. Mezanmi kòman nou ye? Map salye chak moun ki pral gade ti video sa fòm diw ke m fèk ap leve la Men m twouve se tris pou pèp ayisyen an tonbe nan yon nivo konsa. M twouve se tris pa gen de jounalis, de animatè ki ka pale pou la jenès. Men, bon malerezman ou erezman m pa janm pran tan pou m ap gade e cho mesye ap fè sou entènèt la. M ap felisite yo. Men m pa janm ko pran yon di minit pou m chita m ap gade paske m toujou okipe oswa gen bagay ki pi enpòtan ke m ap fè. Men, kòm ou konprann m leve maten an, wè tout moun nèt o mezanmi, y ap felisite Gracia Delva ki fè 52 mil moun, 52 mil vyou. An nou pran yon ti poz. Guys, se la jenès ayisyèn nan rive. Mesye, se la jounalis yo tonbe. Jounen jodi a, yon nèg tankou Jay-Z, yo ka kanpe yo di Jay-Z milyadè nan rap. Jezi gen sesi l gen sela. Yon nèg tankou P Diddy, yo ka di men ki mak li genyen. Yon nèg tankou, yon moun tankou Nicki Menaj. Yon nèg tankou 50 Cent yo ka di sal genyen guys. M pa janm kwè moun sa wap batay pou view. Kounye a lòt la kanpe oh oh eh Gracia Delva kale Roody Roodboy. Mezanmi guys nou nan yon peyi pòv. Nou nan yon peyi sal. Jenès lan pa bezwen view. Jenès lan gen anpil nan view yo nan achte yo. Jenès lan bezwen moun ki kanpe pou di hey men kòman m ka fè pou m reyisi. Rest in peace yon lejand tankou yon nèg tankou Soupa Deno m sonje lèm te tou piti nan Dèlma 33 Soupa Deno fè yon mizik ki di ee nwèl lan wèl ou tout moun nèt menm mwen menm m konn ap mache ap souke tèt mwen menm mwen menm m konn ap met yon salopèt tankou Ou sou pa de nou, sou pa de nou t yon modèl pou mwen jounen jodi yon nèg m tap gade m te anvi fè mizik akoz de sou pa de nou. Avan yè, tris nouvèl, y aprann sou pa de nou tounen yon junkie, se moun nan lari an k bat li tiye l, ki egzanp nèg kap fè mizik ka kanpe pou ap banm pou pitit fi m jounen jodi an ta kanpe ta di papi antank yon ayisyèn Plis gras nou ta di antank ayisyen jounen jodi a nou vle fè la mizik. Konbyen moun ki ka kanpe ki di nou reyisi a la mizik? Konbyen animatè ki ka kanpe ki ka di nou se gras a la mizik jounen jodi a moun Men non, anbann moun kap kouri dèyè like, anbann moun ka kouri dèyè view, moun sa yo, yo pran tèt jenès lan yo vire l. E m pral di yon bagay ki senp bon video map gentan m fè ou pè ameriken an li level pa gon goud lap cho manni li level pa gen machin lap lwe machin lap cho machin ou konn poukisa lap cho machin poul ka genyenn 1 an 2 zan 3 zan plita ayisyen an pase tout vil ap fè djòlè tout vil ap montre ap lwe machin el pa janm genyen. Guys, li lè li tan poun pwan konsyans poun konprann ke hey, animatè sa w tap pale de oh, oh Gracia Delva kraze lit la, Gracia Delva son atis, se afè pam zanmim, men pa kounya non, lè map di zanmim se nèg m te depi nan bòdè espasi, euh epòk 2006, 2007 dayè nou toujou pale, son nèg, son gwo modèl Gracia Delva ye, son nèg yo depòte, pandan depòtel la li tap kanpe l pa kanpe, Gracia Delva son modèl de reyisit, Paske l pa kanpe, l al depite. M pa bezwen konn sa l te fè. Li pa kanpe, l al senatè. M pa bezwen konn sa l te fè. Li pa kanpe, l stil ret yon lejand nan mizik la. Sa, ou Sweet Micky? Sweet Micky annik fon kout pyon. Bow! Epi li tou prezidan. Men Gracia Delva, li depite. Gracia Delva se yon nèg ki te sipoze etènèl kite Miami. Li fè mizik, yo pale l mal, yo akize l. Jounen jodi a, l senatè. E jounen jodi a, li se yon lejand, ke ou vle ou pa. Misye te gen konprann ke. M pa gen anyen ak Grace Adela okontrè ke Grace Adela se yon nèg, m toujou di sa, yon nèg ou ka konn chante tou, yon nèg ou ka mizisyen tou, yon nèg ou ka atis tou, men Grace Adela chanje yon jenerasyon. Tout jèn ti gason k ap chante la di yo yes aya aya. E gen yon jan pi fò nèg la wè k ap eseye fè konpetisyon avèk Gracia, yo tout se fanatik yo te ye e yo stil ap imite l. Gracia Delva vin avèk ti pantalon sere, Gracia Delva vin yon stil bagay se pa ti style, Gracia Delva se yon atis de, si nap pran yon atis ayisyen ki vivan la, si nap pran 2, yonn nan pi bon yo, nou paka pa pran Gracia Delva. Men guys, I'm sorry pou nèg kap kouri dèyè like yo, men kisa jenès la ka aprann aprè yon live Gracia Delva fin fè, li fè 52 mil moun? Jounen jodi la gen anpil moun ki Etazini san papye, jounen jodi gen anpil moun ki Kanada san papye, Eske sa itil yo nan kisa? M konnen Gracia Delva pa pral fè bagay la pou kòmsi pou kachap pou zèl men lèm imajine jounen jodi an yè swa m leve em yè m fè tout jounen an m pa manje m grangou m pa gon dola kounye a m fin gade Gracia Delva yes aya em fin gade xy kap fè yon live yes aya tèt kisa l itil nou guys Gen lè li tan epa pou di pou pale met la. Mwen m tap toujou konseye yon moun ki san papye etazini pou al tande max lè lap pale pou di w men kisa yon azil ye men kisa w ka fè pou ou menm ki pa gen papye m ta toujou al eseye tande yon lòt moun kap di hey men kòman w ka fè yon ti biznis pou reyisi m ka toujou vin tande bòzòz kap di hey si yo fèl nou ka fèl paske l di w lavi an son bifè. Men mizik lan bon tou. Men lè w fin tande, w wè tout jounalis sa yo. Men m ap ba w verite, fò gen yon lòt moun ki ba yon lòt son klòch menm jan James Pierre toujou di, nou tout pa ka fè menm bagay la guys. Li lè ki tan pou n kale je nou. Sa n ap fè a la, jan w di ankò la e kaka k ap fèt. Aprè 52 mil vyou a, ki sa sa itil la nasyon an? Eske y ap eseye fatra nan Ayiti? Oh, li chanje, li chanje nan ki sa guys? Ouvri zye nou. An 2020 sa a nou si n pa gen kouran,